pou teknoloji medikal yo ka Ayisyen pa se mye pou la fason lis mèt nouvo banm Ayisyen ak nouvo etidyan yo mande konkou fòs viv depatman Nò a pou ke enstiti a elve o ran de fakilte deta pou tire e. Youn nan premye lekòl laboratwa ke peyi a konnen e ki te ap dirije pa Defe Makajou Medard. Apre lamò. Apre lanmò Makajou Medard, li te gen moun, li te gen Mantò, li te gen Frantz Mak Mantòl ki te sipleye Makajou Medard ki vin pran tèt lekòl la. Ebyen, jodi a kòm yon ansyen etidyan ki akote aktyèl etidyan yo, mwen pran mikwo dabò pou pale de yon sòt de jistis ke nou menm ansyen nou te konn ap sibi, Men petèt nou pa gen kouraj ki aktyèl etidyan yo genyen pou yo leve kanpe pou di yo pa ka kont bagay yo pa ka kontinye konsa. Nou menm nou pase epòk kote ou nan yon lekòl si w pa rele yon moun mesye ou kapab deyò pou sa. Nou pase epòk Nou pase epòk Nou pase epòk kote ou ka fin konpoze ou fè pwen. Wal reklame matyè wap gade mi direktè a djou so wè a se pa sal ye nou menm nou pase epok kote nan chak pwomosyon frantz bak batol toujou itilize ti fanm ni pou pote koze bay nan direksyon nou menm nou pa pale nou menm. Nou pase epòk kote direktè nou toujou fè nou konprann si nou pa kolabore avè l, si nou pa fè ti sou sou li, nou ka pa ka jwenn travay lè nou fini lekòl la. Ebyen, nou pa te gen kouraj pou n te leve kanpe fas enjistis sa yo, men jodi a, mye vo ta ke jamè, nou rejwenn aktyèl etidyan lekòl la ki kanpe fas a tout bagay sa yo e ki gen yon lis de revandikasyon nou nou menm nou estime ki jis. Leta mande pou tout lekòl ke l rekonèt, tout fakilte ke l rekonèt ki gen rapò avèk byoloji medikal pase a katran. E sa gen dèzane kote Frantz Back Battle ki se ansyen direktè lekòl sa ap woule etidyan nan farin. I gen de pwomosyon ki sou teren an k ap pran imilyasyon paske lekòl la pa akatre aktyèlman la leta pa rekonèt li, yo menm yo pa ka jwenn lisans pou yo fonksyone. Pou moun ki manke konprann, lisans de fonksyònman se yon papye ke MSPP ba w pou ba w aksè travay sou tout teritwa nasyonal la. Otomatikman ou pa gen lisans la ou li mite. Ebyen ansyen direktè lekòl la, gen plis ke katran ap woule tout etidyan ki pase nan farin chak ane. Li di li pral fè sa leta mande a, ki se pase lekòl la a katran, sa pa janm fèt. Anplis, pou lekòl la pase a katran, il fò ke li entegre anba UEH. Ebyen gen plizyè fason sa kapab fèt. Youn nan fason ki pi fasil, se pran lekòl la, mete l anba titèl Inivèsite Limonad la, kote li t ap vin Faculté de Biologie medikal du Kap Ayisyen. Men otomatikman sa fèt, li pral gon bagay. Aktyèl direktè nou ki se chèf ensenyè pap gen tout privilèj ke l te konn jwi deja. Li pap ka koutinye fè enjistis, li pral oblije koupe l, li pral oblije koupe l anba bab Leta Ayisyen. Ebyen jodi a. Lap fè pagoti lap fè ranse sa yo rele efè dilatwa kote lap bay delè lap bay delè pou sa pa janm rive li menm poul poul pwofite ap grapiye ebyen erezman fas a injistis ap toujou gen moun ki leve kanpe paske depi se kote injistis ap fè raj revolisyon ap toujou devwa ebyen jodi a y gen etidyan twazyèm ane ki anndan lekòl la ki pa dakò gradye paske yo di yo pa pral gradye pou yo pa genyen lisans. Ebyen sa ki te leve kòlè direktè a li pa te menm aksepte chita ansanm avèk yo. Ebyen sa ki fè nou menm nou te kòmanse avèk dè mouvman pasifik kote nou te nou te toujou nan l'âne de la dialectique ap ekri lèt, ekri direktè lèt li pa tande nou. Ebyen se konsa etidyan sa yo te deside kanpe lekòl la. Kanpe lekòl la se pa paske yo pa vle gen lòt moun ki entegre, men se paske yo pa vle gen lòt timoun ki vin fè twazan kòve anndan lekòl la paske lekòl la pa aksepte respekte sa leta mande. Ebyen, jodi a, nou fè tout tan ap fè laviwonndele anndan lopital la, anba menas doktè Zube ki se direktè lopital la, anba menas. Jasmin ki se direktè depatmantal melanje avèk batay, men se avèk Yslande ki se teknolojis medikal ki gen menm pwofesyon avèk nou n ap goumen anba menas moun sa yo. Ebyen jodi a nou di se moman pou nou mete pye nou atè, pou nou pase devan tout biwo leta ki gen Okap pou mande sipò otorite yo. Yo di lè Konjus sòt inivèsèl, sa vle di yon moun pa bezwen etidye laboratwa pou vin pote sipò avèk nou. Paske ou k ap anndan lekòl la men ou gon pitit ou, ou gon kouzen, ou gon fanmiy ki anndan lekòl la. Se sak fè nou menm etidyan, nou mande sipò tout popilasyon k ap raz la pou kanpe ansanm avèk nou. E revandikasyon nou jis. Dabò, etidyan yo mande pou lekòl la pase a katran jan leta mande. Nou mande pou nou entegre anba IEH e lòt bagay. Konesan direktè a ki se yon nènèg ki gen anpil ògèy, menm kesyon ou poze depi ou depi l santi l pa ka reponn ou de je edmi pou li e w ap sibi. Nou di yon lekòl, yon fakilte pa ka fonksyone san yon administrasyon ki nòmal, san yon dekana. Apa yon grenn moun avèk yon sekretè ki se madanm ou met a kote w pou koupe boulanchye a, nou mande pou sa kanpe. E jodi a se yon ultimatum nou vin bay devan delegasyon du Nord. Ok apa isye. Nou te nan lakou lopital la, nou pran lari jodi a nou devan delegasyon.

ki fè doktora, ki gen metriz. Lekòl la gen ase moun ki ka pran tèt li. Se sa k fè nou mande Leta pou voye yon komisyon prese prese vin pran tèt lekòl la paske tout tan maton l pa lage pye l, nou p ap kanpe. E jodi a, li gon je tris pou nou paske nan ventennyèm syèk, etidyan pa ta sipoze ap pran pankàt pou reklame dwa nou. Men se paske nou gen yon Leta ki an feblès, se paske nou gen de dirijan ki wè sèlman plen pòch yo. ki fè afè yo afè nou pa gade yo si non se pa lari nou tap pran se dirijan ki tap rezoud sa nou pa tap pran lari men kòm nou deja nan lari nou pap izo nou pap babekyou nap rete pwofesyonèl men nap reklame sa nou bezwen kòm nou dwe reklame l tout tan nap fè l pa bay pataloup pyel nou pa tonbe mèsi bokou.
Ti Mèt tounen byen prive yon grenn endividi. Nan sans sa a, ansyen etidyan ak etidyant kounya yo mande pou MSPP mete yon.

Enstiti Siperyè de Teknoloji Medikal du Cap Haïtien, ISTAMHMEC, ki twouve l nan Lopital Inivèsitè Gisors a, pou ke enstiti a elve o ran de fakilte deta pou dire etid la pase de 3 a 4 an, yon mannyè pou etidyan yo ka jwenn lisans, konsa yo ka fè etid ki pi avanse toujou e benefisye privilèj yo bay a lisansye yo lè y ap fè lòt etid. Etidyan yo mande pou chanje administrasyon ISMEC la, twòp enjistis, twòp abi fèt sou etidyan yo. Etidyan yo di aba vyolans estriktirèl, sa ki lakòz ISMEC tounen byen prive yon grenn endividi. Nan sans sa a, ansyen etidyan ak etidyan kounya yo mande pou mspp mete yon komisyon pou prese prese fouye vin jere enstiti a si entèvansyon sa pa fèt rapido presto nap pase alaksyon fòk ISMEC